Ou pa anyen, ou pa anyen ditou. Gen gen moun menm, fò Morvan John Colem site non yo pou yo alèz. Nou menm nou pap site non pèsòn. Nou ap chèche. On nèg pa ka wè m ap site non Michel Martelly, ou ta renmen pou m site non w. On nèg pa ka wè m ap site non Rony Celestin, tout dwòg dilè k gen, Jacques Quettant ou vle pou m site non w. Ou bezwen pou moun al chèche konn kiyès ou ye. Nou pap fè sa pou ou. Èske w konprann? W ap chèche popilarite, al konstwi popilarite w. Èske w konprann? Al konstwi popilarite w si w vle l. Pase se popilarite a nou ap chèche, sa k fè nou te ap priye, John Colem, ou endividyèl twòp, ou endividyèl twòp, fò w site non nou tou pou yo pa konnen w pa pou kont ou. Fò w site non nou tou pou yo pa konnen w pa pou kont ou. Se pou sa nou konn ap kriye a. Èske m toujou site non Fito Gabriel, m toujou site non Adson Asena, m toujou site non Emmanuel Emmanuel, m toujou site non Carl Odor, m toujou site non Maudglen Geffrard. Men yo anba live mwen an, Luckson Jules, m salye, m felisite yo. Men gen yon moun pou yo kriye pou sa lè m ap di yo. Men m salye, m toujou site non Frantz Georges, Roman Chéry, Jeff. John Kerry Smith m toujou site non moun sa yo bon fwa ap kriye pou mò bann lèm site non pase yo menm chak fraz yo di yo site nom depi sa yo konn piblik la depi pèp la tande John Colem Morvan moun ap vin tande sak gen yo kè nap chire Wè Juno 7, Juno 7 soti yon atik, Juno 7 di atik li a, se premyè fwa wi, premyè fwa wi, li gen tout lektè sa yo li l konsa. Premyè fwa, nou konn, nan listwa Juno, Juno 7 wi, li gen tout lektè sa yo li l konsa. Pase fò y al konnen kiyès ki Morvan John Colem nan. Ki lè konsa kiyès ki wè re lè konsa kiyès ou konnen ki plis ki ki ki plis li atik lan se se se plis detraktè yo wi e pa vrèman fanatik mwen yo fanatik mwen yo konnen m deja e se wè se detraktè yo wi ki kouri pran atik Juno 7 la beng yo kouri ouvè l e e epi y ap li y ap li yo lè y ap voye bay lòt wè misye wè wè kiyès misye ye wè kiyès misye ehnnnnnnnnnnnnnnn e sa a wi ann Mnje son jèn ti bray nan larepiblik, on jounal an liy, on jounal ekri, on atik sou mwen, epi yo tout kouri blou yal prann, yo fè atik la bat rekò, yo fè jounal la bat rekò, an tèm de moun ki li l, Èske nou konprann? An tèm de nonb de lektè ki li atik lan, epi dikou, yo fè atik la istorik. Èske nou konprann? Yo fè l istorik, wi. Kisa? Ou menm ou panse se fanatik mwen yo ki li konsa? Non, tout fanatik yo konnen m deja. Se detraktè yo, dilè dwòg yo. Ou panse yon atik konsa ap soti ban m, Rony Celestin, si l pa jwenn li, ou panse restavèk li a, chofè l la p ap voye l pou li? Ou panse sekirite l la p ap voye l pou li? Èske w konprann? Ou panse moun k ap travay avè l andeyò yo pap voye l pou li? E fin li li menm, ou panse l pap voye bay kriminèl ki nèg tankou Chandou yo ki te touye Néhémie Joseph la? Ou panse yo pap fè l? Se konsa, e konsa, e konsa, e konsa bagay la ye. Èske w konprann? Humm kisak fè w santi w nève Sandy Joachim Sandy Joachim di l santi l nève Bat bravo pou tèt ou pito Sandy Joachim ou pa bezwen nève pitit gason m Ke tu a Dieu Dieu merci Sa se vye zanmi nou Kòmanse avè nou hein Depi nou gon Depi nou fèt kòmanse fè live Ke tu a Dieu merci avè nou E Dieu merci l ye vre l dwe di mèsi pou nou Epi Dieu merci a fè pa nou Salye Frantz pou nou Frantz Eustache vye frè nou Salye l pou nou Rewèd Lè m di w sa a, m vin konprann, m kòmanse konprann sa k lepèp ayisyen an. Èske w konprann? Ou t ap viv pami lepèp, men w pa t janm ka konprann sa k lepèp. Men ou oblije konprann lepèp. Èske w konnen, èske w konnen Radyo Bat Bravo Pou Lajenès la, li pi fè moun jalou ke batay map mennen kont koriptè yo la. Ou konnen, eske ou konnen, eske ou te konn kesyon sa? Ou konprann? Eske ou konnen koriptè yo pa anyen an Ayiti? Kriminèl ki Ayiti yo pa anyen devan nèg ki frajil, devan nèg ki te pwòch mwen e ki vle pase m a lenfinitif. Hein? Nèg m ap endekse nan peyi a, nèg m atake nan peyi a, nèg k ap kraze peyi a, hein, pa anyen devan nèg ki te pwòch mwen, èske w konprann, ki vin jalou. Ki sa w konnen? Yo panse mouvman bat bravo pou lajenès la se yon mouvman kòmsi Ou konnen sa yo t ap fè? Yo t ap annèke gentan vann li la, yo fè 300 mil, 400 mil, 500 mil dola. E ou konnen kowonpi nan peyi Dayiti yo li menm, sa pa anyen pou yo. Pou yo bay demi milyon dola, epi pou y achte mouvman deja, epi kraze jèn. Poko gen yon mouvman ki atake kowonpi nan peyi Dayiti konsa k pou ret vivan non. Paske mwen menm menm yo pranm, y atakem depi, depi, depi, depi nan debi. Ya, yo gade si yo ka achte mouvman deja. M di mouvman sa paka vann. Si mouvman sa vann e kòm si nou vann peyi Dayiti on, on, on, on inyèm fwa. Paske yo vann ni a mètrepriz. Ase m di solisyon an paka soti nil pa ke pa la jenès. Epi nou kreye bat bravo pou la jenès. Sa vin fè nèg fou. Et le pire, yo jwenn ke bat bravo pou la jeunesse pa pè pèsòn ki gen sou la tè. Se pou sa yo voye menm ti, menm ti restavèk, èske w konprann, vin atake w. E restavèk yo kiyès yo ye? Se de nèg ki toujou sanble avè w. Èske w konprann? De nèg ki toujou sanble avè w. E poutèt sa nan peyi Dayiti fò n kòmanse konprann kèk bagay. E kounya m kòmanse konprann on ta de politisyen nan peyi dayiti lè yo chwazi pa met moun bò kote yo pou kamera tonbe sou yo. Paske gen de nèg gen souf kout yo genyen. Depi kamera a tonbe sou yo, yo gentan al negosye paske yo menm y ap chèche pou yo plen vant yo, y ap chèche pou yo plen biskèt yo. Depi kamera tonbe sou yo epi yo gentan vann tèt yo. Men nou menm 200 mil kamera te mèt tonbe sou nou, nou menm nap lead on mouvman. E mouvman sa nap lead la, ou wè li pa fè nèg phtk mal ke restavèk lan non. Restavèk yo santi yo plis enève, èske w konprann? Gen restavèk ki menm dou ke se sounami wi, se sounami yap voye chèf, e sounami yap yap aranje yo la pou yo konstwi pou yo voye pou yo voye anvayi moun. Men malchans pou yo, yo tonbe san yon move grenn advèsè. Yon nèg ki pa janm pè anyen ditou, ditou, ditou, ditou. Èske nou konprann? Epi yon nèg ki prè pou tout bagay. Se de bagay, se yon bagay pou nou aranje nou, pou nou kòmanse abitye avè l. M pa janm pè anyen, epi m prè pou tout bagay. Pa panse lè w wè m kriye, se yon bon kriye l ye. Èske w konprann? Pa panse lè ou wè m kriye se yon bon kriye l ye. Menm manman m kriye m pa kriye. Jwe bay m te kriye deja. Ou wè pou batay sa k ap fèt la la a, batay m sa a ki pou delivre Ayiti to ou ta, m te kriye ladan deja. Sa vle di m geri. Pa gen kri ankò. Nan bezwen rezilta. E pou sa ou wè ekip la ap travay maten midi swa. Esou konprann? Nou denonse, nou pwopoze, e kounye a nou al chèche solisyon. E nan rechèche de solisyon sa k pral gen kouri, k pral gen relanmwe. E la k pral gen vil anmwey. Pandan ke nou di ou radyo bat bravo pou la jenès fin moute, chak semen n ap vin avèk yon dosye bwilan nan la repiblik. Zanm si pa gen son e ou pa gen son. Dosye bwilan la repiblik. Lendi. 6 heures, 8 heures, Ayiti toutouni. Nou mèt tou pran plume nou pou nou make. 6 heures, 8 heures PM, Ayiti toutouni. Mardi, midi, boule, bat bravo pou la jenès. Emisyon bat bravo, bravo pou la jenès. Pran plim nou make. Mèkredi 6 è, 8 è, Ayiti toutouni. Èzè vre, Ayiti toutouni.

Pran plim nou make. Vandredi midi boul bat bravo pou lajenès. E m pral eksplike nou emisyon sa yo nèt. Bravo pou lajenès. Epi sa m di, sa m di, 6 è, 8 è, dènye kalkil. Kalkil. Dimanch, demen map konn lè a, Ayiti otreman. Haïti autrement. Haïti autrement avec James Sosne, John Wesley Delva, Maître Lavel Joseph. Bon, èske nou konprann? E lendi, 6 è, 8 è, Ayiti toutouni. E nan Ayiti toutouni, se la ke Hein se la ke tout nèg ki gen kostim sal sou yo nou retire kostim nan hein nou mete yo to tounen. Ou mèt wè ou mèt wè yo te met kòl ou mèt wè kostim nan te fèt achte mete sou yo okipe w yo tou tounen e la ke nou menm nou dezabiye yo nou mete yo jan yo ye a. Paske e la nèg ou wè kap fè gwo kòlèt yo e poutan. Dèyè yo sans klip. Yo jis retire pantalon yo, wè yo dèyè yo sans klip. La nou atake yo anndan nannan yo. Sa pa gen manti ladan. La yo santi yo ta touye. Sa e lendi. Avèk Morvan John Gorlem. Sa pa gen manti ladan. Wè nèg ki, wè yo gen de nèg sou Facebook k ap met fo non. Yo gen tout bon non nou. Yo vin ekri l byen. Èske w konprann? Gen nèg ki mande pou Etzer Emile la. Etzer, Etzer Emile eske wap la papa? Non Etzer Emile ap toujou Etzer Emile ka toujou envite e radyo la jenès Etzer Emile son se la jenès li ye oh gon seri de moun ki ekri m wi oh ou toujou ap pale de Etzer Emile Etzer Emile lè lap fè kou pou nou pou nou pase Etzer Emile mande nou fanm wi m di bay se yo di m la E Djaimil ki konsa wi. Voye voye voice la pou mwen. Voye yon voice moutrem kote misye konn ap pale avè nou. Moutrem kotel konn ap pale avè nou. Mdi vo voye yon text mesaj pou mwen kotel li gen yon relasyon nan telefòn li konn voye avè nou. Eske nou ka voyel pou mwen. Poum al poum al wè si se vre e Djaimil ta fon bagay konsa. Mpa janm tande yo depi kote mwen menm mwen avèw nap pale la. Voye yo voye yo wi. Voye yo voye yo. Yo palan de Edzer Emile. Yo de ekrim. Sanble son moun ki voye yo. Yo de a ekrim an menm tan. Preske an menm tan. Ale di sa pase 2 minit. Sa fè ekrim met nan. Sou li pat konn si lot la tap ekrim. Epi lot la ekrim apre 5 minit. Ohh ou toujou ap pale de Edzaemil ou panse son bon moun li ye mwen menm e nan ki lekòl sa m ye wi Edzaemil fè kou pou mwen poul banm nòt la li mandem fanm wi m di evre ohh misye k fè bagay sa ohh m di bon zanmi w li ye wi bon zanmi nou li ye l toujou ap pale avè nou menm tout nannuit la avèm Edzaemil ap pale avèm m di ok. Ebyen, sa w vle m fè? Ou fò denonse sa. M di, e vre? M di, ebyen pa gen pwoblèm. M di, gade, voye yon voice note pou mwen kote misye ap pale avè w. M ok. Li di, m pa gen voice note. M di, men, voye yon mesaj pou mwen. E fè sa n konnen. Voye yon mesaj pou mwen. Voye yon prèv ki pwouve m sa n di a. M pa janm tande yo. Si yo moute, si yo desann. Lòt la, apre 5 minit, gen yon lòt ki voye yon mesaj ban mwen menm jan. M ekri bak, yo pa reponn. M rele bak, yo pa reponn. Epi, m di bon, e, o, o, m toujou tande w, li di m menm mesaj a lòt la son lòt nimewo telefòn. M toujou tande w ap pale byen de Etzer Emile. E, e, e, e, Etzer Emile, le, e, pwofesè m wi, li toujou ap koze avè m wi. Tout nannuit l ap pale avè m epi pou l ban m nòt la, o, li toujou ap mande m fanm. Fò w denonse sa. Li di m, li ban m menm bagay a lòt la. M di men, pa gen pwoblèm non la. Voye yon, voye yon, voye yon voice note pou m, yon mesaj pou m ka ale avè l. M pa janm tande yo, Kote m ap pale avè yo la. Èske w konprann? Poutèt sa m ap di anpil jèn gason nan peyi a kounye a, menm pale n ap pale avèk yon fi, poze san nou, gade sa ki voice n ap voye. Èske w konprann? Paske tout bèt nan lari a. Ou menm ou panse se pa voye yo voye yo? Ou panse se pa yon advèsè de Etzer Emile, swa yon lòt ekonomis oubyen yon loun ki rayi Etzer Emile ki voye yo pou di menm bagay la? Yo dwe panse mwen menm. Lè yo wè m fè de, m ap denonse yon ta de vwayou, Uhmm pou yo menm yo panse ke se kèmsi bagay m tande moun ap di. Si m tap tande bagay moun ap di, m tap vin ad ou pa wè plizyè fwa anpil nèg vin di oh m pa gen dosye pou tèl moun m pa janm site tèl moun. M pa nan bagay moun ap di, dosye m sipoze konstwi avèk de prèv. M pa nan fo, konprann? M pa nan fo moun ak pèsòn. Tout bagay mwen sipoze la epi m gen dosye m sere epi m gen afè m sou imèl mwen met mete kèlke pa. E sa ki enpòtan. Èske w konprann? Pase ki lè w, ou janm konn ki lè y ap rele nèg lajistis. Gen de dosye m pa, m prèske pa travay yo a Ayisyen ankò non. Gen yon seri de gran dosye m pa travay yo prèske avèk Ayisyen. Ou konprann? Gen yon gwo kokennchenn dilè dwòg nan peyi Dayiti, dosye l se avèk yon. dosyel sa avèk yon etranje m jere dosye sa wi gwaz ou konprann m paka jerel ou ka remake gen de dosye m met deyò epi de nèg restavèk pase kelke pa yal chèche lòt yal chèche de moun yo konnen k konnen m pou yo gade si yo ka atenn mwen Fake news. Tout se fake. Ou konprann? Nou pa nan fake ak pèsòn. Nou pa nan fake ak pèsòn. An ou panse si m te nan fake dosye la, ou pa konn, ou pa konn phtk te bon sou mwen deja? Èske ou konprann? Tankou ti restavèk ki ap di w o wi Morvan John Colem pran kòb nan men Stanley Lucas pou l pou l pou l pou l pou l achte machin. Stanley Lucas li menm epi yon gwo phtk wouj li. Ou panse yon egare l ye? Premye sa l t ap fè e tèks mesaj oubyen voice kote l anrejistre w oubyen kote l te voye kòb la. Paske l pa konn vin Kanada. Li voye kob la kelke pa kanmenm. Kotel te voye kob la li tap mete. Oh neg sa ap pale men achteka mal many many. Ou pa wè sa ou fè ti jèn ti jèn petro karibe a. Men tou e paske ayisyen pa renmen bay moun kredi. Si yo te renmen bay moun kredi yo tap di ke lè ti jèn petro karibe a t antre anndan palè premye moun ki te dil la e te morvan djann volèm nan emisyon ayiti toutouni. Eske w konprann? Lè ti jèn sa antre anndan palè se madam Kwaf, èske w konprann, ki te al Ayiti nan vizit an Ayiti. Madam Kwaf, mwen di nou, madam sa a te anbasadè la a, isit o Kanada. Sètadi, e anbasadè ameriken isi o Kanada. E jistapre, manzè vini e nan Nasyonzini. L al reprezante Lèzetazini nan Nasyonzini. E aprè m kwè manzè e li k responsab kesyon de konsèy sekirite aktyèlman nan o nivo de nasyon zini. Manzè desann Ayiti la l fè chita pale a manb opozisyon avèk moun pouvwa. E nou te wè foto l avèk madam Sizann, nou te wè foto l avèk mesye dam palè nasyonal yo. E jis aprè madam sa a soti o nivo de palè nasyonal, epi di kou, e ti mesye dam petwo karibe yo antre. E lè yo t antre a yo te o nonb de 3. Kiyès ki te di lan sware se Morvan John Colem? M di ti mafya sa a yo k ap fè bri nan lari a k ap di yo se petwo karibe yo, y ap, y a, y a, y a, y a, o, o, o, yo se petwo challenger lan, Mwen di yo, men pa okipe yo, se yon pakèt ti grangou yo ye, men yo sot antre anndan palè nasyonal la, fò yo di nou eske e negosye yo t al negosye. Kiyès ki te la? E chinwa yo wi ki te la. Chinwa yo, an sa vle di ou pa menm, chinwa lè yo di w li patou, li anlè, l anba, li agoch, li adwat la, ou pa konprann sa sa vle di? Èske w konprann? Ou pa konprann sa sa vle di? Menm jovenel te ka yon chinwa wi. Jovenel e paske ou pa renmen peyi a wi. Jovenel moïse te ka yon chinwa wi. Paske jovenel moïse te ka ede peyi a nan fason pal. Paske m konnen jovenel moïse son restavek li e lan tet palè nasyonal. Men gen de bagay e sekrè deta yo e li pa ka pale. Sil te sil te sil te sil te renmen ayiti li tap erije tet li an bon an bon chinwa wi. Li tap relem. Gen plizyè gwoup Misye li wèm nan group yo tou el konnen byen e mwen Eskew konprann li konnen mwen k sou group yo li tap relem akote wi gen de bagay misye k prezidan l paka pale depil pale yap di e problèm iga moun menl tap pase yo epil tap vin avèm li tap jerem yo. Yon seri de dokiman m gen, wè moun voye yo pou mwen, se bon dokiman yo ye. Men m mete yo la. Genyen m pa ka trete pou kont mwen, konpetans mwen fè ke m pa ka trete yo pou kont mwen. Epi m voye yo bay avoka m, avoka m ki Boston, avoka m tou ki Ayiti, epi m di ede m. Paske yo menm, yo menm sa e domèn yo lye. Yo oblije ap travay, y ap ede m, epi pou yo menm yo fè rezime pou mwen, epi pou m vin bay lajenès dosye yo. E konsa l ye! Èske w konprann? E konsa l ye! Èske w konprann? E konsa l ye! Paske, si w pa jere sa, y ap bo w. Pase ou gendwa yon nèg. Yon nèg gendwa phtk l degize kò l li fè pòz opozisyon l epi li menm Lè m ap lè m ap dòmi lakay mwen mwen tèlman ap resevwa apèl e e e vye mesaj nèg nèg nèg fabrike tankou nèg la gendwa ekri yon atik li atik li e li e li k fabrike afè l wi e ki pa soti nil pa non epi l mete l ap gade si l ka si l ka endekse de moun epi l voye l ba w wi. Èske nou konprann? Lòt li nèg sa gen dwa voun entòks. Yon vye tèks. Entoksikasyon. Li voye l ba ou, epi kounya la ou menm pou Ido panse se kèk makak ou ye pou al trete l, epi l met de non de moun ladan. Ido panse se, lè yo di l chinwa yo ap travay la, Ido panse se konsa. Zanmi lè yon chinwa fin travay, chinwa gen pou l vin chita avè m pou inè de tan, dezè de tan, Èske ou konprann? Si l byen travay, nan 30 minit nou chita nou fin nou fin dosye nou ansanm. Epi pou chinwa a ankò pou l pral pran, gen de chinwa menm fò l al pran tan, fò l al nan entènèt Ayiti pou l al pwennte, pou l al voye bagay, pou l al pou l al pou l al voye bagay pou ou. Epi yon bagay ki fasil. Ou menm ou moute wap ekri yon seri de tenten sou moun epi wap voye banm kòmsi mwen Morvan John Colem nan son makak li ye epi li pral endekse moun san prèv san anyen lap tande moun di lap moute ou chire tonton ou chire lèm rete mwen menm mwen di w medsen lejis Jean Bertrand Aristide lè Jean Dominique te mouri a yo disparèt li yo disparèt li a m konn sa map di m gen non m konn tout bagay e konsa esa li ye lèm rete w mwen diw ke Jean Bertrand Aristide mande pote zye ad li ba li mwen gen tout bagay. Yon nèg ki dim twòpè kamera. Sa pa kamera non papa e telefòn mwen. E telefòn mwen papa. E telefòn mwen m mete son bagay la map pale. Mwen gen tout bagay. E sa l ye. Men nou menm nou pap janm ka konprann sa. An tou lè ka e gen de nèg menm ki ekri w yo fè pòze fanm yo e. Pokipo w. Nou gen kontwòl tout bagay. Ou pa fanm tonton. Ou mèt mete w gason jan w ye a. Èske w konprann? Ou pa fanm. Gen de nèg ki pare tout kou. Èske w konprann? Gen de nèg menm ki voye apèl. Apèl ou yo tonton lè yo moute mwen wè yo sou ekran m nan. M konprann yo tonton. Ou pa kap atake pitit yon Bondye. Ou voye apèl ou yo, ou panse yap vin dwat? Lè yo rive sou telefòn mwen yo vin avèk yon seri de nimewo. Èske w konprann sa vle di? Nimewo sa yo pa pran yo. Yo, yo, ou pa konn bagay yo men m pap di w ki nimewo yo vini. Lè w fè apèl moute yo, ou fè gwo gwo kokennchenn èrè. Yo vin sou telefòn mwen an, Bondye konvèti yo pou mwen epi l mete yo yon jan. Sa vle di, ou chire tonton. Zouan ou chire. Hein merci a tout pastè hein ki toujou priye pou nou. Lundi 6 heures 8 heures Haïti toutouni. E nou konn se emisyon sa ki rele emisyon pèp la. E nan Haïti toutouni an la jenès pran plezi l. Mardi midi boule bat bravo pou la jenès. Bat bravo pou la jenès sa e pa pou mwen li ye. Se yon emisyon pou la pou pou lemond antye. Pou tout jèn gason jèn fanm ti granmoun nou yo k atravè lemond mete telefòn nou prè. Men li wè. Mete telefòn nou prè. Men men men telefòn nou deja la. Èske nou konprann? M mete m montre nou. Men telefòn nou, men telefòn nou deja la. Men men afè nou. Men afè nou deja la ap fonksyone nòmal. Epi men afè nou deja la ankò Ap fonksyone nòmal. Kote li? Kote li ye la? Ok, men afè nou deja la ankò, se pou nou yo ye. Èske nou konprann? Yo deja ap fonksyone nòmal. Poze nou. Madi midi boule, emisyon. Bat bravo pou la jenès. Bat bravo pou la jenès se emisyon la jenès yo pral rele sèlman rele pou kan emisyon an fini e degaje fristrasyon nou. Manyen manm moun nou vle. Atake moun nou vle, moun ki fè nou mal, nèg ki nan seksyon kominal yo, nèg ki nan rue bò lakay nou kap bay problème, Si nou ka mete yon dra nan bouch nou pou nou pale pou yo pa sispèk ki moun, mete yon dra nan bouch nou. Si nou ka mete yon sak nan bouch nou pou yo pa konn kiyès, mete yon sak nan bouch nou. Men devwale sa k pa bon k ap pase bò lakay nou. Tout gwo otorite k ap maltrete nou nan zòn nou, k ap fè vyolans sou nou, aranje nou. Pou nou degaje fristrasyon nou pou nou denonse yo tou. Tout nèg kap vyole nou bò lakay nou, tout nèg kap vòlè tè nou, tout nèg yon dyaspora fèt vin la k touyel epi nou tout konnen l tou e kiyès ki touyel epi yap kache sa, la nap lage l nan emisyon bat bravo pou lajenès. Sa pa gen manti ladan. Medam yo kap travay, direktè lekòl yo, direktè antrepriz yo, direktè ministè yo. Hein? Direktè ki nan direksyon yo ki vyole nou, nou pè. Si w pa ka pale, ba yon ti sa w pale pou ou. Ou viktim, ou pa ka pot plent, tribinal pèp la pral ouvè pou ou nan emisyon bat bravo pou lajenès. Se la w pral di tout bagay nèt ou vle. Pa pè pale de anyen nan emisyon sa. Sa se emisyon bat bravo pou la jenès. Mèkredi 6 è 8 è Ayiti toutouni. Ayiti toutouni an se la ke ou pral wè tout zèpòl nèg yo san anyen sou yo. Èske w konprann? Ou pral gade nèg yo, ou pral wè nèg yo ap kouri ak gòl pristonbre yo, y ap chèche kostim yo, e gade y ap di, o, e pa m pa t gen rad sou mwen, mezanmi gade, gade m pa t gen rad sou mwen. Epi, e la yo toutouni nèt. La a n ap vin avè l pou yo. Sizè, uitè. La a n ap denonse tout vwayou, tout kriminèl notwa, tout bandi. Èske w konprann? Epi, jedi, setè. wap genyen 3 kout kanno wi. 3 kout kanno avèk Rod Joseph. Rod, prepare w pou 3 kout kanno, sa se emisyon kap pèmèt jèn gason, jèn fanm konprann plis diplomasi peyi a. E kap trè bon pou yo, trè bon pou yo konprann diplomasi peyi a avèk Rod Joseph e pou yo konn tout pwoblèm Etranje bay peyi dayiti. Sa se Rod Joseph kap avè yo. Vendredi boul! Bat bravo pou lajenès sa. Emisyon tout jèn gason jèn fanm atravè le mond. Moun an Frans mwen yo, lap 6 zè pou nou lè sa. Aranje nou pou nou prezan. Epi samdi dènye kalkil. Dènye kalkil avèk Stevenson, yon jèn. ki nan, ki fèt fini yon metriz la, e ki fèt fini yon metriz nan Inivèsite Sòbòn nan Frans, e yon jèn avoka trè briyan, nèg, nèg, nèg, nèg, nèg Okay, misye ap avè nou e a distans etan e map pran yo sou ekran, nap gade ekran an la a, de jan bagay yo ye, nèg sa yo ap sou ekran dèyè do m, wap wè yo anfas, wap wè yo akote nan tout mi yo, epi map gen Wood depi, depi nan lakou Orlando. Èske nou konprann? Epi nou pral, nou pral, nou pral diskite peyi. Ou konprann? Nou pral diskite peyi. Aktyèlman la a, epi dimanch, Ayiti otreman, nou pral jwenn ni, e, e, e, nèg yo pral statye sou Leò la disi demen swa, e, e, James Osney, ki son jèn politològ nan Inivèsite Monreyal la, Hein, nèg sa yo ki se prezidan asosyasyon etidyan ayisyen yo nan inivèsite a tou. Epi ou pral jwenn John Wesley Delva ki fèt sot ranpòte yon pri la, ki youn nan pri ki plis prestijye nan inivèsite Sorbonne an Frans. John Wesley sot pran la pou kesyon de pwezi, èske nou konprann? Epi Mèt Clavel Joseph ki te nan lapolis Ayiti, nan vendezyèm ansanm avè nou, epi misye la ki nan dwa la tou nan inivèsite Montréal la. 3 nèg sa yo pral fè yon emisyon pou dekòtike leta a ba w, pou di w kisa k leta, ki konpòtman w dwe genyen kòm sitwayen tou, ki wòl nèg sa yo lè yo se direktè jeneral, lè yo se enspektè, lè yo se iks, lè yo se prezidan, ki wòl yo, e k pral pran konstitisyon an, k pral depatcha l pou nou, ki pral di nou, men devwa nou, men dwa nou. Èske w konprann? M panse ke se yon bèl bagay li ye. E aktyèlman la, m nan poupale. Mwen pou pale avèk nèg geto yo tou pou m konnen eske m pap kreye yon emisyon pou nèg geto yo pawòl yo a pou yo lage l yo menm pou yo di pèp la kisa k ap pase anndan yo paske nèg geto yo antre yo yo anvi pale men gen yon gwoup nan nèg yo ki gen gwo kòb palè nasyonal nan men yo ki pa vle pale ak lòt nèg geto yo. Aktyèlman la kote m ap pale avè w la nèg Gran Ravin vle pale a nèg Dèlma. Nèg Dèlma 2. Nèg Vilaj de Dye vle pale avèk lòt nèg ki nan baz Pilat. Men leta pa vle. Lè m di w leta pa vle a, nèg palè nasyonal pa dakò. Pase sèl lespwa nèg phtk aktyèlman la, se gangsterize tout peyi a. Ba yo gwo zam, ba yo galil met nan do yo, yo menm pou yo ranpòte eleksyon. Se sa k sèlman k nan tèt yo. E peyi a pa t janm konnen yon dam oubyen yon premye dam osi kriminèl ke madanm sa ki rele madam Jovenel Moïse. Sa pa t janm gen l ditou. Relasyon madam Jovenel Moïse avèk avèk bandi notwa yo se du jamais vu pa janm gon madanm on prezidan ki osi alèz avèk bandi ke madanm Jovenel Moïse sa pa egziste mwen yo ta dim on bagay konsa yo ta dim e madanm Michel Martelly mwen ta di se vre men yo pa ta dim e madan Jovenel Moïse. Madanm Jovenel Moïse, manzè manzè gen doto man ni menm, map vin a non misye pou nou, misye son gribo, li bay gwo pikòp li, ma towo sa pa gen pyès djòb nan leta, ke brote moun al fè kat elektoral, epi l responsab yon yon yon yon yon yon yon yon antrepriz, kòm si kap kap kap transpòte mazout an konpayi. M bliye ki non li, men m gen tout done yo la, k ap transpòte mazout pou madanm Jovenel Moïse. Se la a wi. E sa k Leta a wi. Nou pap janm, nou pap janm nou menm la jenès apiye jan de pozisyon sa yo. move konpòteman madanm Jovenel Moïse. E mwen sa fèm mal lèm gade se madanm sa kem te ka di yon fiy peyizan ki soti kotel soti ya epi jounen jodi ya la ki vin plis zanmi getoman èske nou konprann ke moun ki ta sipoze ke nou ta sipoze rele avni peyi sa jèn gason jèn fanm entèlektyèl peyi dayiti yo. Men lè nap gade tou

Tout lestomak yo nèt chaje san, yo blese, yo grafouyen, ou konprann? Vin pa genyen lestomak ankò. Paske yo ranpe, yo ranpe twòp nan la repiblik. Se grav! Lè 2 jèn gason, jèn fanm di ke yo wi yo se medsen, oubyen yo di ke yo se doktè an iks oubyen yo se doktè an, yo dekwoche yon doktora nan iks oubyen yo dekwoche yon doktora nan igrèk, men ranpe devan palè nasyonal pa gen pase yo. Pa gen pase yo. Jovenel Moïse on moun konsa pa ta sipoze nan tèt palè nasyonal. Paske misye pa gen kontwòl palè lap dirije a ki ta dire pou li ta gen kontwòl peyi dayiti. Hein! Misye pa gen kontwòl peyi dayiti, misye pa gen kontwòl ti anviwònman lap evolye a, ti boutik. li a ki rele palè nasyonal la ke lap kap kè ke lap dirije a misye pa gen kontwòl li pase dwòg dilè pran l nan men l mafya pran l nan men l kriminèl pran l nan men l èske nou konprann se sèl peyi wi kote ke gen manifestan kap manifeste epi de twa nèg menm sot a machin nwa yo san plak epi yo tire sou manifestan yo touye plizyè epi kiyès ki nan machin nan bro. Epi lè w gade ou wè se palè nasyonal k ap ouvè pòt bay machin sa a antre. Kiyès ki ladan? Gwo Moyiz, hen, Papouch e lòt patnè k militè a. Èske w konprann? Epi yo rele yo, yo rele yo gwoup Lima. Gwoup Lima a anndan palè nasyonal s on gwoup nèg ki nan USP k ap mache touye moun pou palè nasyonal. Kap mache touye moun ki pa pou pouvwa. E se yo menm ki soti anndan palè nasyonal yal touye yon jèn gason ki rele Badou. Men Badou a m di nou sa deja, kit li mouri, kit li pa mouri, bagay kon sa, pa vreman regade m. Ou konn pou ki sa? Fò w aprann batay son sèl liy. Misye se te pitit Dessalines, li te reklame tèt li pitit Dessalines. E pou tèt sa, tande sa m ap di nou an. E pou tèt sa nou wè bat bravo pou la jenès, pou l ta yon pati politik, li t ap trè difisil pou l yon pati politik. Fò Ayiti a ta chanje, fò moun ta konnen lè w de goch ou de goch. Fò la jenès ta konnen lè w de dwat ou de dwat. Pase ki sa k pase Badou? Se yon jèn gason de 26 ans apèn ki te manb Pitit Desalin, ki te sou Dèlma nan baz 47, e ki sa k pase misye? Misye, Eddy Jackson Alexis moute kot misye, al pale a misye, di ke pou l pa bloke Dèlma, pase nèg sa yo te toujou ap bloke Dèlma. Epi yo di misye, y ap aranje, y ap jere l. Misye, misye yo mande misye sa l bezwen, misye di kay pou l dòmi e avèk baz li. Yo pase Jovenel Moïse telefòn nan, yo mande Jovenel Moïse, yo mande misye, Jovenel Moïse di misye, al chèche kay li vle. An atandan yo bay misye 3500 dola US. Aprè Eddy Jackson Alexis pote 60 mil pou misye. dola pa gen pwoblèm yo lwe kay ba yo e nèg pitit desalin yo yo lwe kay ba yo sou delma nèg yo nèg baz 47 yo yap dòmi avèk yap pran plezi yo yap enjoy yo yap byen dòmi men gen youn nan nèg yo ki frite dosye a Dosye a pran lari tou piti epi gon nèg ki nan radyo Zenith ki rele e sa. Pou Badour a moutre vrèman vre li pa pran kòb nan men palè nasyonal, sa vle di l ap manje nan 2 kan, l ap manje nan pitit Desalin, l ap manje nan palè nasyonal. Pou Badour a moutre tout bon vrèman vre li pa pran kòb nan men nèg palè nasyonal yo, l al bloke lari Dèlma lè te gen manifestasyon yo. Yo di misye poukisa l fè sa, li oblije bloke lari a. Misye fon ti won donmon. Lè sa, Rigaud Duplan fè tonbe kòm delege departemental lwès. Sa vle di reprezantan prezidan o nivo de lwès peyi a. Yo ranplase l pa Gary Bernadotte. Premye nèg Gary Bernadotte la wè se Badou a. Militan pitit Dessalines nan ki toujou ap bloke Delma a. Di misye arete pa fè sa. 60 mil ayisyen arete pa fè sa misye pa tande. Ase kòb pouvwa nan men w, yo lwe kay ba w, epi di kou w ap bloke lari pou w ka vin fè moun wè ke w pa gen kòb nan men w. Ou sou blòf, jèn gason w ye.

Aktyèlman la, tout nèg baz 47 yo, yo tout nèg yo gen djòb nan men yo. Poukisa yo ba yo djòb? Poze kesyon. Chèf yo sot mouri, epi kounye a yo bay tout djòb pou ki rezon? Fò n al poze tèt nou kesyon, men chinwa yo ap travay, y ap vin ak tout rezilta pou nou. Haa, yap vin ak tout rezilta pou nou. E pou tèt sa, e pa tout nèg nan kap fè bwi, kap fè bloblobloblo ki gen souf. Gen de nèg kap avò la, lap met kas nan zòrèy li tou, lap met kas nan zòrèy li tou, pè lap batay avò pou ki pouw. Lap manje kòb nan men pouvwa, akote pou lap veye pou lap met poud anba pye ou. E nou menm? E nou menm? Nou di bon ki pou ou. Nou pwoteje, lè van ap pase, n ap tounen n ap tounen pay nou vola avan an. N ap deplase avan nou pral yon lòt kote. Sa se pa nou, nou pa bezwen pè nan sa. Ou konprann? Se pou m montre nou ke nan peyi dayiti bandi yo nèg swadizan k di yo se militan paske tout bandi nan peyi dayiti se militan men e pa de militan pwogresis se pa de militan ki wè bagay ki enpòtan pou lavi sosyete a se pa de militan ki wè bagay ki enpòtan pou lavi jenès la men se de nèg ki ka met galil nan do pou touye sè dènye jou yo pran dè yo pran pil kou e poutèt sa yo soti y ap bòykote m tout kote. M toujou di nou wè Morvan John Colem nan gen 50 ti Morvan John Colem nan laboratwa la. Y ap fabrike, y ap fabrike. Mwen di nou men chak sa yo soti, li manke yon ponyèt. Pa gen Morvan John Colem sa pa gen ponyèt. Yo gen dwa soti li pa gen pye. Èske w konprann? E gade w, gade w yo soti yo mal fè l, epi lè w gade w wè l te pa t gen zye. Nan l vin pa sanble a moun, li vin sanble a ekstraterès. Konprann? Epi dikou, li tonbe. Ase yo ba, yo fabrike m anpil se dènye jou. Men, depi ke mou, depi ke mouvman bat bravo pou la jenès la pran pye, pandan 2 mwa, mande m konbe krim nèg fè nan, nan, nan la repiblik. Nou mèt al poze kesyon, di, mouvman bat bravo pou la jenès antre nan dinamik de denonsiyasyon, Depi ke Mouvman Bat Bravo Pou Lajenès antre nan dinamik de denonsyasyon sa a, konbyen krim ki fè nan lari piblik, konbyen kidnaping nèg yo fè? Enhen, mande nèg yo konbyen kou kriminèl yo poze nan lari piblik?

Pase yo pa vle nèg Kanada a. Yo pa vle nèg Kanada a konnen. Pase depi tande nèg la di w di li se direktè, depi w tande nèg la di w li se iks, eh! Nèg Kanada la wi. Talè yo pran bagay la yo pot bay nèg Kanada. Medam nou yo kòmanse ralon souf nan biwo leta a. Pase yo bagay vyòl y ap fè sou yo a, bagay la kòmanse chanje faz. Yo di, ey! Depi w tande nèg Kanada fin konnen l ap lage dosye a wi. Pase nou menm nou pa sere kras. Ou pa kab vyole pi pitit moun epi wap di ou se direktè jeneral. Medam yo ap voye sa ba nou epi nou menm nap lage bagay pase bagay la se san filtè li ye. Pase si te gen nèg okap kap fè sa ou menm wap fè a la, si te gen nèg wanament kap fèl men e pa fòt yo, nèg yo twò kriminèl. Tap gen yon ti alemye nan la repiblik. Èske nou konprann? T ap gen yon ti ale nye nan la repiblik. Pase mwen m antre nan yon dinamik de denonsiyasyon, e lè m denonse vagabon sa yo, se kostim yo nèt mwen retire sou yo, m pa kite yo a menm a chemizèt. Pase si w kite yo a chemizèt, se kòmsi m ba yo chans. E nou menm nou di nou p ap bay kriminèl notwa okin chans. Pase nèg sa yo, yo twò pwisan. Men malchans pou nèg yo, yo vin jwenn avèk yon Morvan John Colem ki pa pè ni X ni Y. Pase m di yo, gon lè batay la ap rive, m ap gen Galil pa m sou do m. Hein? E antan kon nèg tou k gen fòmasyon nan konba an milye riral, mwen di nèg yo, pokipo w! Menm si w te lage m nan geto anndan Brezil, m ap ka batay. Moun, m plis alèz pou m batay nan geto ke sou wonn, ke nan dan de grand vil. Lage m nan site yo. Men batay la pap janm fasil ni pou x ni pou y. Sim kwè ke bat bravo pou la jenès pap fè dyaspora repran fyète l, mete sa la pou nou. Sim kwè ke bat bravo pou la jenès Pap pèmèt medam Ayiti yo kap vyole maten midi swa pran yon souf, make sa la pou nou wè. Si n kwè ke direktè jeneral depi antre anndan bwat la premye sa yo fè se vòlò a, gade si w wè sa pap fèt yon lè ou wè yo fon stop. Paske mouvman an pa pou kont mwen ladan l. Paske m di nou gon moman kap rive. Menm lentènasyonal pral antre nan dosye a. Pase bagay la twò di. Li pap ka jere jan nap jere l la la. Si non. Si non. Pa tap gen tout. Pa tap gen tout chinwa entènasyono sa yo. E kap kap kap kap gat live mwen maten midi swa. Lè yo pa bay. Al entèprete pou yo. Lè yo pa kon, gen de lè yo pa konprann sa m ap di an kreyòl yo, yo blije mete, mete anplwaye ap entèprete pou yo paske y ap pran nòt. Ou konprann? Y ap pran nòt. Paske se mwen k di men kiyès ki x, men kiyès ki y. Ou konprann? Ou ap wè gon ti restavèk, èske w konprann, e ou k ap di ke o, o, m pran kòb, m pran kòb nan men Youri Latortue pou m atake Cholzè Chancy. 2 endividi ke m pa janm kwaze nan la repiblik men m konnen. Èske nou konprann? 2 nèg ki te nan menm pati politik, ki ta ki patisipe nan kraze peyi a mete l kote l ye a, epi yo di ke sa a delivre kòb nan men sa a pou l detui sa a. Nou menm gras a Dye nou pa antre nan yon dinamik pou nou pou nou dekonstwi, nou pa antre nan yon dinamik pou nou e e e kritike nèg, nou pa antre nan yon dinamik kòmsi pou nou detui pèsonn, Nou antre nan yon dinamik de rekonstriksyon de la repiblik. E pou rekonstri de la repiblik fò l pase pa sa wè m ap fè la a. An menm tan tou, n ap denonse, n ap pwopoze. San bliye n ap analize. E an menm tan, n ap chèche solisyon. E poutèt sa, diferant emisyon sa yo pral pran plas yo o nivo de radyo bat bravo pou lajenès. Sè dènye tan, la jenès, m pa gen tan vreman pou m pale, m pa gen tan pou m pale, ou det sa w wè, tankou WhatsApp mwen gen gen bòt mil mesaj, m pa gen tan gade yo, e pa fòt mwen, e pa fòt mwen. Eske w konprann? M konnen, m fè rèv, m wè ti granmoun mwen yo priye pou mwen, m fè bon rèv sè dènye jou, m kontan. Ay lapriyè yo moute, gras la desann. Eske w konprann? M salye tout moun ki sipòte mouvman bat bravo pou lajenès sa a. Epi live la bat bravo a moute, nou tout aranje nou, nou bay ladan. Eske w konprann? Paske mwen m toujou di nèg sa, Chinwa yo travay menm sou mwen va mwen mpa mèt mpa mèt anyen chinwa yo travay ni sou mwen ni sou Rolland an tou yo travay sou frèm yo travay sou sèm yo travay sou kouzen kouzin epi chinwa yo menm yo travay menm sou moun ki bò kotem mezann m menm menm m te mèt te gon madanm epi chinwa di eeyy men men dosye a men ni madanm ou soti men kotel antre men akilèl soti men sal fè men sal fè men kotel tap pale men mpa responsab. E chinwa yo k travay ki di madanm nan m de nan m lagel nan menw m di madanm men dosye a e pa mwen menm a e depi lontan m di nou mwen menm piga moun pale chinwa mal menm sou mwen chinwa travay m pa m pa antre nan dinamik de de dekonstwi pèsonn de detwi pèsonn pase chinwa yo menm sou mwen yo travay. Di m pa responsab bon. On nèg chinwa pase, ou ap fè bri, ou chita moute sou entènèt fè bri anmwey anmwey anmwey anmwey, epi epi ou se ou se nèg k abitye ap bat sove nan prizon. Poutan w ap pran 41 mwa prizon prizon, apre sa w ap pran w ap pran 3 zan pou w pa janm soti ou sou siveyans lajistis. E pa mwen lò responsab chinwa yo di ou sou siveyans lajistis ou pa gen dwa sot nan vil sa w al nan vil vil ou gen chèn nan pye w epi w ap vole. Sa pa regade m depi chinwa yo jwenn li yo lage l. Kounye a si chinwa yo fè manti kounye a ou menm ou gen pou w antre nan lajistis pou w al rale w pa konn jan n kòlè m vin lajistis kòm yon moun ki t ap repete l. Nou menm lè nou rive lajistis pou nou di men ni, men ni men tèl dat ou te nan prizon, men tèl dat ou lage, men tèl dat pou tèl dosye ou te ou te di ou koupab, aprè sa ou fè apèl ou di epa ou k te di sa epa kon epa t fòt ou e de pale ou t ap depale, epi men kote ou plede aprè sa ou vin men twa chèf dakizasyon yo retni yon sèl chaj kont ou, epi si yo retni yon sèl chaj kont ou 41 mwa prizon, Ehe epi 3 mwa e e sou wap lè w lage pou yo swiv ou pandan 3 zan hein pou yo swiv ou pandan 3 zan pou sou siveyans pou ret lakay ou pou sou si wap deplase fò w fè yon demand pou di ke map deplase sot nan tèl nan pwen A rive nan pwen Y wi eske map ka deplase ou menm pou yo di w fon poze lakay ou nap voye papye ba w pou w di Yap eseye bat priyè si a repote live la sa bel. Depi ou wè gen nèg kap diskite pou 2 nèg konsa konnen se menm yo menm nan. Menm yo menm nan pa gen diferans. Ou veye yo te vle voye len al travay pou lòt. Èske ou konprann? Sa yo konn nan lavi gen nèg ki vle ki vle dekonstwi tèt li nèt. Gen nèg ki menm dwe ki vle elimine tèt li pou moun. E nou menm nap tiye tèt nou. Nap elimine tèt nou sof pou Ayiti. Nap fè sa pou pèsonn ankò. Èske ou konprann? Sof pou Ayiti. Fini? An? An. Nap fini? Teknisyen nou di nou nou pral travay. Fò nou fini live la. Nan nou pa met tèt nou se tout ba e gen lè yo pa mwen menm nan. Mwen pa mwen menm. Depi teknisyen di se fini. Nou menm nou fini. An? Menm la nou gen bagay korona viris nou ta pral pale nou pa gen tan pale de li pa gen pwoblèm e nou di la jenès ekskize nou e teknisyen yo rive sou nou yo di nou atansyon fò n ale m ale m salye nou tout M ba nou anpil love, m ba nou anpil respè. Nou a la dispozisyon la jenès. Nou a la dispozisyon la jenès e n ap travay fò pou la jenès ralon souf. M ap pale la jenès, m ap pale pou dyaspora m nan tounen lakay, m ap pale pou ti granmoun mwen yo, èske ou konprann, pou yo alèz avan yo mouri, pou yo ap viv de twa jou bò lanmè, pou pitit yo desann bò lanmè avèk yo, al bwè ti dlo kokoye. Se sa m ap chèche.

Èske nou konprann? Epi pou yo wè wout, wout Sen Mak, Okap. Èske nou konprann? Apre sa pou yo desann zòn Lavalit, Jakmèl, pou yo pran plezi yo, apre sa pou yo al Okay, pou tout moun tounen nan peyi yo, epi pou nou alèz. Bon, aktyèlman la, dyaspora te mèt desann Ayiti la, bandi pa p tèlman atake yo la. Sa vle di, nou kòmanse gen kontwòl tèren an la. Nou kòmanse gen kontwòl tèren an, Èske nou konprann? Yo manyen moun nou, nou gen kote pou nou al chèche moun nou la, pandan mwen menm mwen avè w n ap pale la, kout fil nou fè, lage moun yo pou nou. Lage moun yo avèk mouvman lajenès, lajenès mande pa gen yon goud k ap peye, epi lage moun yo. Èske nou konprann? Lajenès kòmanse ap byen travay sou sa la. A e nou menm, e, e, e, e, e, moun geto yo yo pran, y, y, y, y, y ap ame yo, epi pou, pou, pou, pou, pou tounen kont popilasyon an, nou menm n ap batay pou n fè moun geto yo konnen dyaspora a pa enmi n, Dyaspora se ti kòb la l vini e depanse l vin depanse l pou yon lòt fanmi ki menm jan avè l. Sa vle di n ap batay. Yn fwa ke yo kidnape dyaspora a, kèlkeswa sa yo fè dyaspora a, nou menm pou n al dèyè l nan geto kot yo mete l la. Pou n remèt li avèk lajenès. Pou n remèt li avèk lajenès e nèg geto yo ranmase mouvman, yo di mouvman bat bravo lajenès.